Konpatriyòt mwen yo, m pral detaye bagay la pou w la, chachele rale ti chèz ba w chita. Èske w te konnen? Hum! Ebyen nan ti tan k pral vini la yo, li p ap ka plis pase 1 pousan ayisyen si l ta vle achte yon kay oubyen yon tè an Repiblik Dominikèn, Ebyen nou pral tande koze la, m gen bagay nan menm pou nou la wi. Eske n sonje 80 20 an? Kote Luis Abinader fè konnen ke se 80 pousan dominiken t pou travay epi rès 20 pousan an se etranje pou l ye. Ebyen ou pral tande, ebyen humm rale ti chèz ba w, ou pral tande kòman bagay la ye la. Son afè de 90 ameriken, dominiken 90 pousan dominiken epi 10 pousan. etranje. Nou pral baw detay la konpatriyòt mwen rete jiska lafen nan videyo a. Avan kitem salyew kijan ou ye? M espere ke w anfòm, mèsi paske w like, mèsi paske w abòne, mèsi paske w pataje videyo nou yo. Ou menm si w pa poko abòne kote w wè t make siskrayb oubyen sabone a klike sou li. Retire klòch la sou pèsonalize mete sou tout konsa depi n moute YouTube ap diw nou moute. Jodi an se 4 desanm 2024 mwen kontan rantre lakay ou avèk yon lòt videyo denfòmasyon konpatriyòt mwen yo.

en todos los lugares. Mesye sa rele Carlos Peña. Misye t ale nan eleksyon prezidansyèl ane sa a menm. Sa vle di li te nan kous ansanm avèk Luis Abinader. Misye te fè zewo pwen swasann-douz pou san vòt. Sa vle di misye te gen yon demil oubyen yon demil, demil senk san moun ki te vote l kanmenm. Konpatriyòt mwen yo, misye gen pwojè de lwa sa a li bezwen fè pase. Li di li bezwen yon afè de 200 mil sinyati epi pou l al prezante l nan chanm jidisyè lan konpatriyòt mwen yo. Kounye a konpatriyòt mwen yo, pase depi l fin jwenn 200 mil sinyati lan, li pral prezante l nan chanm nan, yon fason ke pou wè si l te ka pa, si pwojè de lwa sa te ka pase. Anndan pwojè de lwa sa konpatriyòt mwen yo, misye di konsa ke. Pa ka genyen plis pase 1 pou san etranje ki pou achte kay oubyen tèren an Repiblik Dominikèn. Kisa n vle di? Si a, si yon etranje ta vle, m vle ban, m ban e Ayisyen. Mwen m bay sa a se pa pou lòt moun, li pa pou lòt etranje ke li ye, se pou Ayisyen. Nou konnen sa map di an. Se pou ayisyen liye. Repiblik dominikèn tout lwa ou tande yap fè grimas ap vin di yo pral mete tèl lwa ap sesi lòt bo, se pou ayisyen. Yo fè konnen ke ayisyen an pa ka pase plis pase 1 pou 100 ki pou achte kay ou byen tè an repiblik dominikèn. Yo fè konnen ke yo pral entèdi ayisyen an manifeste tankou si ta gon bagay, nou sonje ke pil ayisyen te pran lari la yo. Humm ki te pran lari la ayisyen ki fèt isi a la kote ke yo pa gen yo pa gen mwayen pa gen kondisyon pou yo eee legalize tèt yo konpatriyòt mwen yo yo pa vle ba yo papye ebyen konpatriyòt mwen yo wè nou yo te pran lari e sa k fè ou wè sa k fè grimas sa misye se yon grimas li ye misye se yon malfini li ye. Konprann? Zero pran 72 pousan vòt wi malfini an al fè nan eleksyon ki sot pase la wi. On li te jwenn on mil, on 2000 moun, on 2500 moun, on 1500 moun ki te votel kanmenm. Konprann? Konpatriyòt mwen yo! Misye di Ayisyen pap ka pran lari si menm si yo tap tiye l li pap ka pran lari pou l di non avèk bagay sa. Ayisyen pap ka revòlte li pap kapab manifeste. Jan ke nou wè o Zetazini, an Espay tankou nou wè jan Ayisyen an Frans Ayisyen ap pran lari konprann pou y ap manifeste kont yon bagay ki pa fè yo byen. Ebyen isi an Repiblik Dominikèn la nan yon ti tan la ankò Ayisyen an pap ka fè l. Menm jan w tande yo, ou wè nenpòt bagay ayisyen an di, depi ayisyen an di l ap pran lari la, swa l pral fè yon manifestasyon, pankad nan men nòmalman la, yo toujou pa bay, yo toujou pa bay aksè avèk bagay sa yo. Nou wè tout bagay, nou wè jan tout bagay te pase. Ok? Ebyen konpatriyòt mwen yo di yo pral entèdi bagay sa la. Tande mwen, pran san nou tande sa m ap di an. Anndan pwojè de lwa yo tout bagay sa ye. Sa vle di la, yon pastè la, menm si w ta anvi fè yon kwazad la, ou p ap ka lwe yon espas la. Tande wi, ou pap ka lwe yon espas la pou w di w pral fè yon kwazad non, an Repiblik Dominikèn la. Si w ta gen pou w fè yon kwazad la pou w al preche levanjil la, ou pap kapab fè l non. Èske nou konprann sa m ap di nou an la? Ebyen, konpatriyòt mwen yo, misye di anndan pwojè de lwa sa a, gen yon modifikasyon l pral fè, yo fè la nan zafè bagay, travay tankou nou konnen w afè 80 20 an kote Luis Abinader li te fè konnen ke yo pral li pral travay pou genyen 80 pousan dominiken t pou travay epi rès 20 pousan an pou se etranje ebyen misye di li menm nan pwojè de lwa sa a se 90 pousan dominiken epi rès 10 pousan an etranje el di nan 10 pousan etranje a yon moun kòm David yon empresa la paka chwazi di konsa ke bon lap mete sèlman ayisyen nan travay sa a oubyen lap mete sèlman venezuelyen sa vle di fòk li melanje. nan 1 pou 100 etranje ki pou ta ka kòm si fòk gen yon 1 pou 100 nan chak etranje yo nou tande fòk gen yon 1 pou 100 ladan yo sa vle di nan ayisyen fòk gen 1 pou 100 ayisyen venezuelyen fòk gen menm m pa mete venezuelyen e pou ayisyen l ye menm manman penmba a. Anndan pwojè de lwa sa a, yo di konsa ke yo pral entèdi Ayisyen pale kreyòl an piblik si ke l pa gen yon entèprèt dominiken. Te m di l konsa pou w ka konprann. Ayisyen an p ap ka pale kreyòl an piblik si ke l pa gen yon entèprèt dominiken. Sa vle di la a, nan yon moman pa twò long la a, Ou pral sezi wè Ayisyen an pou l pale kreyòl, se kache l ap kache. Ou pral sezi wè si m kwaze avèk yon big patnè m la nan yon plas la, depi gen Dominiken la, m p ap ka pale l, m p ap ka salye l an kreyòl. Si m, konprann, mwen rive la nan yon makèt la, m al achte detwa bagay la pou m antre lakay mwen, ebyen m kwaze avèk yon big mwen m gen nenpòt dizan depi m pa wè l, M pap ka ba l yon akolad la pou m di l kijan l ye an kreyòl. Fò pou m ta di l fò m chèche yon entèprèt dominiken ki pou konprann sa m di a. Hehehehey! Konpatriyòt mwen yo, bagay la, bagay la fè ri, hein! Sa, sa, gade, bagay sa funny! Jan w ap gade malfini an la a wi. Men ni wi. Men nèg ki bezwen men, 0,72 pousan vòt li te fè, li bezwen fè lwa pase. Koman repiblik dominikèn depi son bagay wap fè kont ayisyen li fasil ou konprann li fasil pou l egzekite li fasil pou aplike nou pa ka di non pwojè de lwa sa a pap pase men konpatriyòt mwen yo pou valè dominiken m wè kòman sa pre ki kòman sa ap voye misye anlè l pa atrap li la avèk pwojè de lwa sa a m lap difisil pou l pase. Men konpatriyòt mwen yo si vrèman pwojè de lwa sa ta pase Ayisyen cheri m yo nou mèt mare tout ti pakèt nou kèlkeswa ou te fèt isi a la an Repiblik Dominikèn depi ke ou pa gen sedoula mare ti pakèt nou retounen lakay an nou paske jan misye pral mete vèy yo konn jan bagay sa a pral fèt lan la a. Ayisyen pap gen kote poul pran souf. Ayisyen pap gen kote poul fonksyone byen. Sa vle di ke nou mèt tou mare ti pakèt nou la ke nal nan ale lakay nou. Kote ke m te mèt depi map mache depi m nan machin nan la m avek 2 3 patnèm la m paka pale an kreyòl. Kèske sa vle di? Depi m rive nan yon makèt la m rive nan yon big men la m paka pale an kreyòl. Qu'est ce que ça veut dire? Map mache nan lari an la avèk zanmim la, map flote avèk m tank nan di ke map flote avèk dominiken avè di ke a patnèm mwen ye a m pa avèk dominiken yo non m paka pale an kreyòl kisa sa ye la hein ou wè misye son nèg kòmsi t gèlè te fin manyen on bon on bon bonm tchaka. Konprann e pa bon tchaka ayisyen fè yo non m pa konn tchaka sa dominiken k fè li li fin manje yon bon valè yon bon gwo bonm tchaka epi vant li plen epi l al reve pou l vin avèk pwojè de lwa tèt anba sa a konpatriyòt mwen yo n ap swiv dosye sa jiska lafen men m ap di n sa si pwojè sa a pase La a nou mele an Repiblik Dominikèn. Pataje videyo a bay yon lòt moun pou l ka konnen sa k gen la a. Abòne si w poko abòne epi rete la.